yo lage dosye lanmò sou do w. Ou anmerde m.
Li menm a lòt mesye ma. Non m poko ap envite moun. Humm kote m konnen w pou m ap envite w. Ou bon pa men w zu zu. Mesye sa tèlman t atake m, tèlman t ap di m betiz. Mesye sa antre nan dèyè m. M al lopital 4 fwa. M gen tout papye. Timoun gon lè m di a m bouke m pa kapab. Monchè si ayiti te bon m ta pral ayiti vre wi epim gon lòt vòlò ki rele tèt li mason lòj ki rele tèt li bòkò epi ki dim banm fèl fòw rete paske w son moun sansib ou pap vle fè anyen pou li m di ok pa gen pwoblè pa gen pwoblèm kisa nap fè li di wap pran yon kivèt blan epi nap met anbann piman epi nap mete sèl nap mete bagay epi nap tanbe site non Nan wap fon ti video epi wa lagel poul ka konnen wal fè maji nan dèyè ni li ni lòt la kap atako la epi wap gen lapè egzakteman timoun epi m se ton gade wè sa m te tèlman kontan fèl m pat genyen tann mwen tann mwen tann mwen gon moun ki di yon bagay la ok banm preto li tann mwen banm bloke moun sa paske moun sa son moun sal ye ya banm blokel confirm depi se moun sal map bloke w. pap janm ka vin nan paj mwen ankò epi lè fini m pral report ou pou m desann paj ou pou m fèmen l paske m gen kòb m kapab m gen avoka m kapab m ka fè w pa janm al sou tiktok ankò pa bliye m se yon influenceuse m facebook gentan ban m chèk ble IG gentan ban m chèk ble pi fò kote pa peye m peye pou yo yo ban mwen l sa vle di tiktok pral ban m chèk ble yo pral konn vrè zuzu a. Lò fèm bagay oh ok banm preto li paske gon moun ki pran sant devan manmanl la li di li di yon mo la li bliye li di se manmanl banm prete li moun sa pap kapab banm bloke moun sa ok banm broke sa li pap ka kontinye confirm gon lòt moun ankò ki pran sant devan talè talè banm pran yon ti tann mwen ti moun aprè sa poum pale block confirm ok m renmen bagay sa ooh gadon bagay ok epi se fanm wi silvouplè. Fanm wi pitit sa love nou 2 konnen nap fèm fou wi map fè kob map avanse me moun sa ki te pale de devan an love 509 jis kote w ye la pitit ou pran sant devan w pa relem love 509 pou dim me devan w bagay poum ka edew mezanmi blòk confirm epi.

Yes Mèsi Jezi Ok kiyès ankò Epi timoun sa gen 2 zan Depi lè a mesye a pa janm anmède m Mesye a li konn joure fè ti joure ou konn gen moun ki joure tout moun Li fè ti joure li fè ti bagay m pa okipe l Lè m te fin pran souf se lè m te pran ti chyen m nan Chyen sa m gen la a Epi m mete chyen an fas li an epi m kontan. Nou vin un aer. Sa te rive sou li, li fache, epi nou un aer. Men mwen san, m son moun ki sansib. M son moun ki sansib, m son moun ki renmen moun. Mèsi pou tout moun k ap ban m love yo. Sherlie e lonbisyon m ou gen, ou pa gen kòb, ou grangou, ou poko manje jodi dimanch lan, anfen son bagay ekstraòdinè, m ap ripòte w, epi lè fini ankò, epi baton. M konn tout sa pou m fè pou m sèvi avè nou pou m fè nou pa sou tiktok paske e la nou mande mèsi pou tout love yo gen anpil moun kap banm love la mèsi mèsi mèsi non cheri tansyon m pap gen ni tansyon ni sik ok ok okipe w ok kounya m bezwen rès moun yo paske m bezwen live la rive 3000 moun eeeeh epi kounya la timoun sa vin fini. Men mwen menm Natacha m son moun ki sansib Nou nou anba zenglendou yo nou anba dyab yo nou anba lougarou yo chak jou Nou pa janm pè yo Se pa mwen k pa menm konn moun ki rele mesye a ki ta fèl mal Lèdmi yon moun pa janm tiye l fasil Se zanmi l ki toujou jete l Pafwa moun nan w ape griyen dan avè l la Epoutan se mo de sou. vle ou livre tout kè ou tout anndan vant ou se lik premye pou kraze ou atè kreyòl pale kreyòl konprann lèdmi moun bat yo pito te tout moun pito tout moun se lèdmi yo te fè yo te gen lèdmi ou te gen lèdmi paske lèdmi ou kanpe lwen ou. Epi lèdmi w kanpe lwen pit la di verite kap pale mèsi cheri lèdmi w kanpe lwen w paske lèdmi w konnen se lèdmi w ye se zanmi w sak kole pre w la ou mèt di sa fò thank you se zanmi w sak kole pre w la sa la kap griyen dan avè w la sa wap fè konfyans la epi se li menm ki premye kraze w m son imanist m son moun ki bay ki bay konsèy ki sensè podyab. Good job. Se youn nan rezon ki fè yo toujou di w nan lavi ou pa menase moun. Nan lavi ou pa janm di sa w pa ka fè.